Masin bouda gwo.
Oh, gade fatra, gade fatra. Mwen pa ti timoun depi yo vin la se mache fè fatra la. Ki koze sa me zanmi, m pa renmen sa non, m pa gen timoun nan Pòtoprens pou timoun ap mache banm fè travay konsa. M pral rele madan jak pou m di l kenbe timoun li yo lakay yo pou mwen silvouplè. Mwen menm kote m ka fè restavèk moun konsa. Tout maten an m bale la. Mwen m panse se fèy kenèp la ki fè tout fatra sa yo. Yo mache pran bagay vin mete la. M ap travay ak moun nan Pòtoprens. M ach anmède sante moun. Mwen menm m pa nan bagay sa non mwen menm. Talè a di m se lougawou m gen move jan m sesi m bèt nwa. Mwen menm m pa renmen sa. M pa ka rete la m ap travay ak moun mezanmi oh Chak moun lakay yo pou yo kenbe timoun yo lakay yo m pa gen timoun nan pòtoprens pou y ap mache anmède sante moun Kote m ka nan bagay sa ak vwazinaj mwen m toujou chita lakay mwen m pa janm anmède moun pou moun ap ban m travay konsa Fò fini a vin di konsa fanm salòp fanm sesi fanm sela. Mwen menm, mwen menm pa nan bagay sa ak vwazinaj, mwen menm ki di nou sa. M ap pare pou timoun nou yo. Pran timoun nou yo mete nan kòd. Met nan kòd. Paske m pa gen timoun ki konn al anmède vwazinaj.

Oh!
Bon nèga kòman m sezi. Ti chapo dèyè kiyès ou sot peze la ti chapo? Dèyè Youslan nou peze ti chapo? Ou konn sa k fè m pa bò kalòt paske m wè w byen sanble avèk yon malfektè toujou nou gon vye chapo nan tèt ou ou panse w ka manje m m ap rele mari m Otbi pou w tande cheri paske m konnen se li ki ka koresponn avè w. Sa sa yo t boulay?
Sa yo t boulay? Oh!
Evre? Anben map relel pou ou cheri. Epi nou ap fon diskisyon bon bagay se pou wi li li pral pou etwalèt ou twalèt la menm wi menm menm ou manje avèl ou wèm m fè w gras m mete menm nan dèyè w wap radote. Oh gad kòman misye frekan ti chapo ou menm ki rive nan eta sa wi ti chapo tout jounen wap rann mwen sèvis anndan kay la wi ti chapo wap pran dlo pou mwen konn a ti chapo tonbe nan peze bouda m ti chapo anmwey. Mwen renmen m rann ou sèvis se rekonpans lan wi m rekonpanse m rekolte. E manje m konn ba w ti chapo. Viva tifi.
Ou vreman frekan ti chapo. Wè mwen wè m tou kanpe ba lè. M pral antre andan m pral rele yo depi tantôt. Map map tann ot boula la tou wi. Map map map map map tann ot boula la tou. Wè yo konn panse m konn pè moun.
Sa gen la? Mwen menm cheri m pa nan bagay sa non mwen menm. Ou sa w konnen ti chapo sot fè la l sot peze mouda m wi. Ou.
Ti chapo komanse sou moun pran bale a devan an ale. Mwen m pa vle anyen se kraze pou kraze l wi. Pran bale a an ale devan. Ti chapo gon respè l pa bay an ale. Mache? M tou mache m pral fè misye fè poud. Men misye men ti chapo.
Yo ti chapo banm zo a m ta dwe peze bouda madanm mwen. Respè w komanse pa bay nan zòn nan grenn ou komanse plenmen w. Wè devan madanm mwen frè m. Fann tèt li cheri fann tèt li. Majwa nèg nou baz se pa pou lè san de jezi la lè sentespri de Dye m pete tou de je w la wi baz. Nou foure sa nan nou. Poze nan dodi. Poze ki sa? Ou peze bouda madanm mwen, ou parèt madanm mwen ap bale, hein, l ap fè la pwòpte de la komin, kounye a w peze bouda? M se sèl nèg frè m, m ka tounen yon lame devan w la. M kòmanse frape tèt nou, tout moun gen la ri. Cheri m poko satisfè, kòmanse bat ti chapo nan men m. Non cheri ou mèt poze w, m ap jwenn ak ti chapo, ti chapo. E, e, e, e, e, sou dyèl nou vin la. Ti chapo kite m pale. Kite m pale ti chapo sa yon derespektan w fè m la. Ou fè bagay baz pou m rele lapolis vin arete w la. Pase madanm mwen wè bouda madanm mwen m gen papye l nan men m. M gen papye l m gen pèmi de kondwi l nan men m frè m. Ou pa ka peze bouda madanm mwen san otorizasyon m menn. Ou merite lanmò. Ou merite yon nèg ki pou al lopital twa ka mò wi frè m. Bon bon Odby la kaka kare boundo la pou fè yon bagay la Odby. Kare boundo w. M pa ka ba w kou la ti chapo. Bon banm kou non. Oh Cheri.
Ti chapo.
Ah monchè. Ou move nèg ou ye wi ti chapo. Ou se sèl nèg ki ka fè moun mouri sou kont ou wi. Ou wèm parèt la, ou wèm vini a pen. Hein ti chapo ou gen zaboka la. Epi ou kite map dedouble sou ou la. Map detaye. Ou tou vin sou djèl ou pito. Cheri kote kote bat la bebe. Cheri a chèchou kote ou met boudaw tande a chèchou kote ou met boudaw menm ti chapo. Ann separe sa yo ren pou ren. Yo kite m repo m pa prale menn. Kò pa prale ak bi. M pa prale menn chak jou e mwen k pral dèyè moun pou ban w wout la.
Ou ban bò isit la ou ban zòn nan. Se la bò kafou a la ou pral pran fanm nan wi. Bò kafou a m pral. M pa prale. Kite m repo m pa prale menn. Ban m di w byen wout bi.
M gon pwa m pase depi maten pwa ak wout la ak rivyè a di w ap kite l mouri nan senti m. O! Ou konnen m pa pran sòs pwa san diri san mayi san lam veritab menn. Sa w ap fè m la epi w pa envite m nan bagay la menn. Se te pa depwa manje map pale w la non, se depwa fanm a gason wi men fanm nan kanpe anlè a avèk ti bagay woz la sou li wi menn. Wap mete m nan move zafe. Al lale papa map tann ou la menn. Ebyen ok m bal dèyèl pou ou. Ou toujou sou stil la capricieuse. Tann mwen la map vini. Bonswa. Bonswa wi. Silvouplè ou k madan ti chapo a? Wi se mwen. An ok men an ale yo l voye m vin deyò. Ok.

Lè w gen stil de zèl vèt sa yo, stil de zo rat sa yo, ravèt blanch sa yo ka vin kote w pa vre mal dèyè yo. Pase manzè lè depi l pa respekte moun ankò. Mal kote l m poze l kesyon. Sa l panse w ka fè l jodi a manzè voye m anlè l pa atrap mwen. Pandansetan mwen menm yon gran òm tankou m, m chaje bagay pou m regle hein. M chaje bay afè. M pèdi tan m mal dèyè manzè pou.
Cheri kite m pale.
Olbisi se a madan marye m wè w ap pale w ap pale konsa wi. Kitem pale ti chapo. Manzè pa respekte moun. Manzè se moun baz yo sipoze arete mete nan prizon pou lòd. Il fo kil gen respekte. Cheri kitem pale map pale. Tandem. Kitem pale madam. Kitem pale ti chapo m pa ret la ti chapo. E pa lakay ti chapo m rete e pa lakay li m domi.
Dè yon men moun ba ou vin dè. Sou ou pral dè el ten mwen fin pale pou al pran fò ou al lakay ou. Ti bagay ki vin dè ou l pise madam a yon fò mwen ou konen m bagen lòt fò. Ti chapo banm di ou frem.
Manzè dwe respekte moun. Fò mete l chita lè w antre nan chanm avè l e fò fè etid piblik pou li, etid prive osi tou menn. Fò manzè gen respè pou moun, fò l respekte moun, depi jan m parèt devan l lan, cheve m byen fèt. Sa w gen w sou ale konsa. Bebe anmweyy m pap pran l nan men w non. Pa bwè bagay k ap fè w fè twòp tan ok. Non cheri nou pa nan nou pa nan baay sa, nan pase baay. Ebyen cheri ban m di w, epi talè a m sot tande ti chapo ap pale de yon pwa k ap kuit, m panse w tou poulòp a dura nan bèg ou la wi. Men ni frèm, wè e fanm sa m tap pale w la. Anben e li menm, menm map koze avèl la wi. A fout ou tap koze, sa w konn nan koze ou tap koze avèl la. Fanm sa ti chapo, fòk gen gran may, gran tòk hein, gran tèt pou w koze avèl wi. Sa vle di mwen pa yon may? Ou pa yon may ti chapo, e timoun ou ye wi ti chapo. M wè l, m wè l kap vini. Kounye a m kanpe l. M di ni je tèm ni. Men ni, ou pa konn koze men. Banm moutre w, banm ba w pratik pou w koze a jan de fanm sa yo. Wè lè w wè fanm sa yo men, fò di yo.

Hey Mèt koko sou mwen Ou bagay gason Ou bagay gason a pot flè pou gason Mèt ti pate pou pote pou nou Marina gen Ki sipriz sa Yon ti priz Ou wè bèl ti pitit anfòm nan Ki toujou ap pase la
Yozlande Yozlande Pale m de li Talè talè talè pale m de li Ou pap banm zòrèy ou menm. Pale m de li.
M tèlman renmen fanm sa papa. M bezwen le Jacquil mwa de pawòl ki. Talè talè talè banm zo. Tankou ou poko janm eseye mouri pou wè kòman l di. Mouri pou m di?
Mouri pou kisa? Mouri pou kisa? Èske ou renmen l pase m? Èske ou renmen l pase m? On fanm map koze map met may map met tòk m prèske bon fanm nan prèske reponn mwen. Men ou mouri deja ou menm?

Bonswa!
Bonswa!
Madan Odby! Madan Pikliz!
Madan Chapo!
Dèyè! Di zam tou! Madanm nou! Madanm nou! Madanm nou!
Nan, gwo bagay la wi! Jodi a m gen yon konkou pou nou. Moun nan ki genyen, n ap fè yon ti goumen pou mwen. Moun nan ki genyen, m ap renmen avè l. M ap goumen ak misye anvan.
Tann mwen, tann mwen. M ban nou goumen papa! M vle lanmou!